Jodi a la pa piti menm menm menm menm kontan de piti a wala mache tou prepare pito m rate yon pwogram pa rate randevou sa paske randevou sa aprè li vrèman vrèman bon mache ak prezèvatif an m epi tou m avèk magi m tout prepare la dan gade si fanm. Kòman sa fon? Fòk m souke sa. Paske mwen dega m pral fè jodi a, m pral fè kite tout, tout, tout, tout ti ouvèy genyen pase mwen pral maltrete. Bon mwen. Bon fanm.
Yes cheri. Sa mwen fòk.
Zanmouy. Son manje konsa m tap tann. Adye m pral devo ou. Wala m tou avèk toro avèk magi m. Wala m te gentan mete ap nan. Sim fanm. Gade bon vini dwat ansanm avèw. Ou wè premyeman m pap ka ale lakay la ansanm avèw. Ni m pa k ale nan otèl ansanm avè w paske m pa gen kòb. Wè la, pa gen lòt chwa. Wè la n ap tou pran y lan on fwa paske m te anvi sa anpil. Nenpòt kote ye cheri, bon pou mwen. Ou konnen m gen mari, m pa t ap janm e y nan otèl ansanm avè w. Ou fè kè m kontan anpil, anpil, anpil, anpil. S on fanm konsa m t ap chèche. Enben cheri, pa gen kanpe non. N ap tou jwi on fwa men la, bay mwen m te gentan fè e adrès lan kote m enspeksyone a.
M panse w pa t ap antre ankò.
Papa, poukisa w pa vle ban m djòb ti pitit vwazin nan? M kwè m di w non.
Mòd de jan de moun sa yo pa moun pou jwe ansanm avè yo. Ou pa ou diferan ke yo? Poukisa wap mache jwe ak yon seri de ti aladen kap mache nan lari a? Ou pa ou vin la mete w lekòl, tout afè w, m achte jwèt pou ou, hein? Sa w gen ou pa alèz konsa? M pa di w non! Papa, Tout timoun se timoun, ou te mèt timoun nan rich, ou te mèt li pa rich, tout timoun se timoun. Apre wap fèm la moral, m di w yon bagay, si w wè m di w sa, se paske m vle byen pou w, m pa tap janm vle, m pa tap janm vle w tonbe nan mal. Gad nan gwosè kay mèt ou, èske w wè se menm bagay? Wi papa, nou tout pa menm.

Humm baby ou pran wi. Wi ou tiyem baby. M te di m tap prepare pou m te baw bagay cheri. Cheri ou tiyem. Non ou jwenn bagay se pou jwenn ou jwenn bagay. Lè ki tan konnen m ap baw bagay. Tiyem papi. Oh shit gad jan ti manmi an dous mesye epi bay bon vye mawozo gason make. Baby ou tiyem cheri. M tiye w?
Wi. Manman konsa m ye konsa m fonksyonel rèd rèd rèd konsa m ye. Ou wè marim nan babe.
I met la se sos pwa i met bwe toro i pa ka bay demi li li gentan tonbe.
Mwen menm jan m ye a m bon papa. Mwen se konsa m renmen w cheri.
Menm si w frape m men m satisfè.

Ebyen li granmou. Ebyen ok. Ebyen map kontinye limen lwil la pou travay la ka pi cho toujou pou ka bon plis kob. Ok granmoun travay pou mwen. Wala granmoun sot m sot kwaze ansanm avèk misye la granmoun.

Ou wè lajan biznis mwen yo son lajan m redi fè. M leve nèg, m fè tout sakrifis pou m fè lajan m pou m al fè ti komès mwen. Li menm ap aka vini pou li achte komès mwen, l ap abiye byen fre nan lari an, epi pou li pa ka fè kòb nan lari an. Gade byen, m tande sa w di a. Ou tande m? M konprann ou e m tande w byen. Ban m di w yon bagay. W ap rele l, w ap pale ansanm avè apa. Men tank w wè nan lari a fè yon bann eskandal, bagè. Li pa bon, li pa bèl.

Epi tout sonnen map sonnen telefòn nan la, m pa janm tande telefòn nan ap sonnen nan mach la. Kote mach sa ye menm?
Sou mach la m te mete. E poukisa wap fè tout pale anpil sa? Map di w yon bagay. M pa stil de moun ou ka woule nan farin ok. Map woule w nan farin. Kòman map woule w nan farin nan? M pa konprann sa wap di m nan. Talè talè. Si wap vini, vini dwat pa gen ou. Sa sa ye?

Wè ou tèlman ou tèlman sa yo rele bouzen an chien fò ou kòchon bò tete. Ou pa won. Ou gen pou wèm wi nan rèv. Jamè wèm nan reyalite. Map tiye w. Map tiye w tou. M di misye pa fè bagay sa nan koum non paske l konnen m gen mari w wè l fè koka sa nan koum la m di l piga l fè koka a nan koum non men kounya me fè nèg la manke tiye m la epi kon l fini vire do l ale li kite m wè depi nèg sa kite m m ap tiye l m ap tiye lòt nèg la tou. Mama!
Mama! Sa w genyen? M grangou. Ou grangou, kòm ou grangou se pa vin di m ou grangou. Sa w ap vin di m la? Ou wè m gen nèg? Kote m jwenn lajan m ba w manje? Ou wè nèg la kite m.